Nou salye chak Moun ki branche panel sa a, ki avèk nou, ki vle avanse ansanm avèk nou pou ke nou travay pou le Senyè chak jou pi plis. Nou beni non Bondye e a chak fwa nou jwenn yon tèl okazyon, yon tèl opòtinite, Se yon gras, se yon favè. Se pa paske nou pi bon pase anpil moun ki deja ale, anpil ki fè pakou a deja, men li Senyè li menm li prezève lavi nou. Nou dwe kontinye a ba l glwa, onè ke li menm sèl merite. Ou menm ki deja anfas nou, pou nou kontinye avèk de seyans ke nou kòmanse, Nou te kòmanse avèk yon sijè deja, e aprèmidi a nou tounen ankò pou nou kapab fè swit avèk sijè sa a. Men jis avan nou vle di ou, y a chak moun ki vle tande nou, ki wè nou, ki vle kontinye ede nou a priye pou lèv sa a kapab grandi, ou kapab tou ankouraje nou pandan w ap abòne avèk chanèl Frè Wilfrid Basquet Officiel la, e pandan w ap kòmante videyo yo Wap kite yon like pou nou lap ankò bon pou nou kapab avanse vè ravan. Alò nou toujou gen onè pou nou genyen avèk nou notre frè Kadè pou nou kapab travay ansanm de konsè e nou prezantew li aswè a pou nou kapab fè swit avèk sijè sa.
Bondye beni w frè Wilfrid e mwen salye kameramann nou ki se Jean Ronel. Nou salye chak moun ki ap koute nou patou e ayè nan mond sa. E ke Bondye beni nou, ke Bondye gade nou, ke Bondye prezève nou. E deja avèk tout moun k ap koute m yo, bòn ekout. E ke Bondye e ban nou plis e kapasite, plis pasyans. Pou nou tande, epi pou nou pratike, e si posib poze de kesyon, fè de sijesyon, paske nou prè pou resevwa tout kritik yo. Amen.
Alò sijè ke nou te kòmanse depi semèn dènyè, se te
Kòman peut-on kontwole. sa lang.
Kòman yn pèsòn pe metrize, pe kontwole sa lang. Alò pli presizeman nou te pale de yon kretyen sitou. Alò sitou gen anpil moun ki legliz ki se kretyen, ki se frè, ki se sè, e ki toujou. Ki pa konnen kòman pou yo metrize lang yo. Metrize lang yo. Kòman pou yo kontwole lang yo. Yo kite lang la ap mennen yo. Yo kite lang la ap kondi yo. E m sonje nou te gen yon definisyon pou kontwole. E. Èske w raple li? Nan. Nou te itilize vèb kontwòl la, nou te di li derive de vèb kontwole. E lòske nou antre nan vèb kontwole a, nou wè se metrize, se soumettre. E pou nou kapab avanse avèk li, pou nou pa twò long avèk tou sa. Jan w di a se sa, se sèvitè, se d'une manière de maîtriser. Domine.
Domine, exactement.
Alò nou te ap vanse pou nou te rive kòman kretyen an kapab kontwole lang li, pou l kapab siveye sou lang li, e menm Labib te bay aksè kote l te di lamò e lavi sont au pouvoir de la langue, nou toujou ta nan Jenèz chapitre 18 le vèsè 12, e nou te pale de metrize lang lan e pou nou te pale kontwole lang lan. Men nou te rive nan yon pati kote n t ap pale de pouvwa de lalang e nou te antre nan apeprè senk konsèy ke nou te kapab bay moun yo pou yo te kapab kòman yo kapab rive metrize lang yo. E premyèman nou te pale de pouvwa lang nan, nou te di se pran konsyans de pouvwa ke lang nan genyen. E dezyèmman nou te di se aprann a peze sè mo. E twazyèmman nou te di se defini yn lis de mo entèdi. Sa vle di yon seri de mo ki pa pou yon kretyen. Menm jan ou kapab jwenn anpil lòt moun gen de pawòl ki ap repete nan lari an, yon kretyen ou pa dwe ap imite yo pou w ap repete yon tèl de pawòl. E jan w di an, e sèvitè m tèlman dakò avèk ou, depi yo pale de lang, nou deja wè e pati santral la ki se pawòl. Paske e nòmalman lang lan li fè yon gran efè sou sosyete yo. E si moun sa k ap dezire a, si moun sa k ap panse a, li panse mal, ebyen lang lan gen pou pwononse dè choz, dè pawòl mal.
K ap vini avèk dè malediksyon. Men, egzakteman.
Men si se yon moun ki pwononse dè choz seryez, dè choz m te kapab di byen, ebyen sa k ap vini ap vini byen. Menm jan w ap pale de pouvwa de la lang, ou pa ka pale de pouvwa de la lang sans la parole, effet de la parole. Pa egzanp, lòske nou t ap gade ki jan Jenèz li t ap pale, kote Jezi, an reyalite, lòske li t ap pale, te di ke ke pwason yo, Matye, ke pwason yo, ke yo tounen M te kapab di tèl bagay epi wè 3 ti pwason an vre tounen 3, 4 panye de pwason. Ke ti pen an li bay tan de panye de pen. Ou wè, sètadi se alèd de lapawòl. Ou wè jwenn tou, m kwè se, kibo l di sa? Pawòl la, li se yon, m te kapab di, yon kouto, yon am ki genyen de tranch. Li tranche sa ki bon e li tranche sa ki move. Sa ki move, egzakteman. Sètadi, menm jan li di ke si nou te konnen enpòtans de la pawòl, si nou te genyen lafwa, nou t ap di mòn yo, fè a, egzakteman, yo t ap fè, fè a dwat, yo t ap fè. Sètadi, se pouvwa de la lang. Se sa k fè, an reyalite, Ou pa ka pwononse nenpòt bagay sou yon moun e genyen des egzanp pratik. Se sa.
Piske li pale de pouvwa lang nan genyen, se efè ke lang nan gen ladan l, kisa ke l kapab fè de bon, kisa l gen kapab fè de move. Menm jan nou rive pou n di, kretyen an li kapab gen yon lis de mo ke li pa dwe ap di E pou w do fè, ou kapab aplike de sinonim. E pa egzanp genyen kèk kote w ap jwenn li de moun nan lari a k ap repete yon pwopo. E si l ta rive pou l vini nan bouch ou, e fò w ta rive bat bouch la, tape bouch la, aprann ap peze mo a, e pou w di se sa a pa pou mwen, e m pa vle di. Pa egzanp, ou jwenn Jacques Premier, vèsè 19, li di sa. Li di ke tout òm, ke tout òm swa pwòp e ekoute lan a la pawòl. Sètadi, moun ki saj la, li pa prese pale, men li plis tande e li plis pran ti lantè pou li pale. E lè l ap pale, l pale yon bagay ki bon.
Ki bon, ki gen yon verite ladan l. E byen aswè a nou ap rive nan katriyèm konsèy ke nou kapab ba moun yo, se savwa gade le silans.
Amen.
E menm jan an sèvitè a la, li ekri pawòl sa a pou l di ke le silans etè osi en mòd dekspresyon

Nou dwe gade silans. Gen anpil bagay ki rive, gen anpil fwa nou ap prese pale, men li vo mye ke nou fè silans, ke nou aprann ateze nou e pou nou kite Lesenyè reponn pou nou. M pa konn si w aprann gen anpil bagay ke w konn rive nan yon zòn e moun ap di de ou e nan sans lòm nan ou te ka santi w ta monte ou ta kraze ou ta brize men lòske w raple w kisa Dye di lèse a li menm pou li aji paske se li menm ki ka aji a Kan ou panse avèk pawòl sa a, ou di, Bon, se Dye k ka aji pou mwen, mwen menm m pa gen pou m ap bay repons, e m kite repons sa a pou Lesenyè li menm li kapab bay pou Menm mwen. jan l di, A mwa lavanjans, a mwa retribisyon, di Lesenyè a. Lè w fè silans sa a kounye a, Lesenyè pral pale pou mwen. Men lòske ou prese pale, Ou pa kite plas pou Bondye li menm al reponn kesyon an. Lè sa ou ka tonbe nan tou. Lè sa ou ka fasilman pou ou al komèt yon peche piske ou pral bay yon repons e petèt sa ou pral di a li pa apwopriye a Labib. Lè sa ou ale ò de Labib. Se sa k fè li pi bon lòske nou ap viv, se vre nou se lòm, gen bagay yon moun ka di ou li pa fè ou byen, men aprann a reflechi, Pou di, Èske sa a kapab soti nan bouch pa m mwen menm pou m bay repons sa? Èske l pa vo mye ke mwen kite Lesenyè aji nan sans ke Li menm Li pral bay yon repons ki egzat, ki trè satisfezan? Amen.
E jodi a, se egzakteman, e sèvitè, e menm jan Labib di l tou. Li di, Menm anvan ou di yon bagay, fò ou woule lang ou sèt fwa, swasann-disèt fwa, si se nesesè pou di l, pou di l. Se sak fè se tout sa se pouvwa, se kontwole lang lan. E map di sa jan m di a sèvitè, menm jan nou te pale avan yè, nou te di ki efè lang lan ka fè, nou te di lang lan se yon senp ti zouti, men ki ka mete dife nan yon kay, pa sèlman yon kay ki ka mete dife nan tout yon komin, ki ka boule menm yon. Mòd, sètadi se pouvwa lang la, sètadi depi ou pa ka metrize lang lan, depi ou pa ka pa ou pa ka kontwole lang lan, ebyen mèt tout dega lang lan kapab fè, li kapab fè.
E senkyèm konsèy la se reflechi avan de pale. Ou reflechi avan ou pale. E gen yon otè ki ekri li di.

Li kapab demere nan ou menm, e men kèlkeswa santiman w, demere kalm. E priye ke le Sentespri nous aide à user de sagesse. Menm jan l di an Som 19, le vèsè 15, Reçois favorablement les paroles de ma bouche. Sa vle di, gen anpil bagay Pafwa nou ap reflechi, nou aji briskeman, san ke nou pa mete n nan yon nivo, nan yon otè pou n kite Lesenyè li menm li jwenn plas sa. E lòske nou rive nan moman pou nou reflechi, Avan mwen prese pale, pou m tande lavwa de Dye, Avan mwen menm ke mwen prese m ap kouri pou m pale, lòske m antre nan sans sa a ke m reflechi e. Epi apre mwen bay yon repons. Mwen bay yon pawòl. Egzakteman, jodi a se 8 è e mwen apresye e sa w di anpil. Menm jan e Jak di l, fòk nou kapab metrize bouch nou afenke Pou nou pa e kapab komèt, nou te kapab di, e mechanste avèk pwòp langaj nou. E menm jan e li di l tou, e nou sipoze, m pa konnen si w konn sa rele mò a non. Mò a, ki sa ak mò a? Se yon ti de. Nan
langaj nou ka di kourant moun an pwovens yo, chak moun ki konn Bosale milèt, ki konn bosale cheval, sa yo rele brid la, ki yo mete nan bouch cheval la konsa, e gen yon brid la ki près ta pase a, lè moun nan bezwen cheval la kouri li fè l konsa epi l ap kouri, lè l bezwen rete tou l rale l. Sètadi, se yon ti materyèl ki kapab manipile, kondwi, kite gwo bèt sa. Se menm jan tou nou kapab sipoze se yon konvi avèk pawòl la kòm mò a. kòm brid la pou pèmèt ke li kondui nou kote nou ta vle a. Sètadi, an n ta pran, e m te kapab di, moun k ap dirije cheval la ki se Dye, e an n ta di, an n ta di moun k ap dirije cheval la ki se kavalye a, nou pran cheval la e nou pran mò a. Se menm jan n ta di ke si n ta bay Dye. Pouvwa pou l dirije nou avèk lapawòl la, m panse l ap kondui nèg nan bon chemen. L ap mennen nou kote l dwe mennen nou. Paske l di nan Som 141, li vèsè 3, Etènèl, vèy su ma bouch e gad La part de mes lèvres, pawòl lèv mwen yo, Bondye ap gade. Se enpòtan. Si nou kwè ke Dye li menm l ap veye sou sa n ap di yo, e l ap tande sa n ap di yo, paske a chak fwa w ap pale, yon kretyen ta dwe lè l pale se ta li ta dwe Pòt pawòl Letènèl. Amen. Piske yon kretyen nou di se seli ki sui Kris e Kris se anvwaye de Dye e nou jodi an nou ta di nou se yon anvwaye paske le Senyè pase nou lòd sa a nan Matye chapitre 28 li di nou ale fè de tout lè nasyon E men, si pou nou ale, fòk nou gen lapawòl. E, lòske nou ale, sa nou pral di? Se sa ke Lesenyè di ke nou pral di. Men sa Dye di. Men kòman L di pou nou fè l. Nou dwe vini jwenn Li, asepte Jezi Kris, paske L te mouri, Li te antere, Li resisite, e L te pase dè mati. Se te pou nou. Si jodi a n ap viv, se gras a lamò sa.
E, e jan w di a tou, sèvitè, eskize m, E jis pou n kapab montre w pouvwa pawòl la genyen, an nou gade nan Jenèz premye, sa nou te fè yon ti rale avan an, ki sa li di? Li di, Dye di, Ke lalimyè swa, e lalimyè fi. Dye vi ke lalimyè etè bon, e Dye separa lalimyè avèk tènèb. Sa ki enpòtan, Min, Darline di limyè a, Parèt. Epi parèt. Li di lanmè a, Parèt. Se le pouvoir de la langue. Li itilize lang li lan bon bagay la. Lan bon esyan. Lan bon esyan, egzakteman. Men, se menm jan tou, li kapab di, Ke tu swa beni. Depi w resevwa w ap beni, w ap beni. Men konsa tou yon sèvitè ka di kèlkeswa w ap modi, w ap di o non de Jezi, ou pa resevwa l paske se pouvwa de lalann. Avèk sa a di a li ka beni w e avèk sa a di a li ka modi w. Avèk menm jan yo di lann lan li ka lann lan pou ou li ka neye w. Sètadi e pa sèl advèsè l ka neye. Se pa sèl advèsè l ka fè tripotay sou li.

antre nan reyalite pawòl la, m wè gen anpil bagay ke l di, e sa l di yo se des choses exactes. Li toujou di lang ou pa la mèl ka neye w, e lòske m ap swiv vrèman, lò imajine w yon moun k ale l fè yon tripotay sou yon lòt moun, epi w ap jwenn moun sa ki vin, li tande sa lòt la di sou li a, e l konnen l pa t di sa vre, la l rele lajistis, kounye a moun sa yo pral kondane l nan prizon pou sa l te di a, sa vle di lang ou.
Mennen w kote y al mete w non. Exactement. Mwen te pral an gade. E sa w di a li tèlman fyab i Anvan yè m tap swiv yon ti ribrik sou Dega pa di Facebook Map gade 2 madmwazèl 3 madmwazèl ki byen ansanm Epi youn di ke li pral fè lòt la fache avèk lòt la Epi sak pase

Mesiz pou moutre w ke ki sa yon moun ka fè avèk lang lang li. Menm avyon w wè k ap vole a, m panse si pa t gen kominikasyon. Li pa t ap kapab.
Li pa t ap kapab. W ap jwenn lè avyatè a gen yon kote pou l t ateri, w ap jwenn li gen yon aparèy ki nan zòrèy li k ap kominike. Sa vle di, GPS la non sèlman ap mennen l, men l gen yon lòt moun ki atè a k ap kominike avè l, di l èske gen espas sa a li gentan prepare, èske gen bouya nan zòn sa a yo p ap kapab ateri, E wap jwenn pafwa gen avyon ki ta sipoze ateri nan yon zòn, lal ateri nan yon lòt zòn. Se paske gen yon kominikasyon ki pase dan lè la, ki di ke ou pap kapab rive la, ou pap kapab ateri paske gen yon bouya, gen yon nyaj ki bare, ki ateri, espas la li pap kapab resevwa w nan moman an, ebyen wap wè li chanje ide yo fè yon lòt zòn lal ateri. Se paske gen yon kominikasyon. E kominikasyon an li toujou pase, esak fè nou te di lang lan li pafwa gen de jès li kominike. Gen de siy voko nou pale de siy epi ou pa wè tou w aprann anpil sans lang lan son sans li ye pou nou. Pouvwa de la lang, egzakteman. Sa vle di, fason ke nou menm nou pran l lan, nou dwe toujou panse a sa ki sa Bondye di e lòske nou ap aji. E pa kont, fò nou gad nan Pwovèb, li di sa, Pwovèb chapitr 18, li di ke sa lang lan ap di a, Li soti ki kote? Nan kè. Sètadi, si lang lan se mansonj l ap bay, ki kote mansonj lan soti? Anndan w, nan refleksyon. Sètadi, nou menm ki se kretyen, ou menm ki se yon moun de byen, pa sèlman kretyen, men ou moun ki se moun de byen, ou ta sipoze, 1 premyèman, gen pouvwa pou non sèlman metrize lang ou, E dèfwa pou mye metrize men mwen fò metrize panse y ap fè a. Pase gen de bagay moun nan ap panse, souvan se sa moun nan ap panse a ki fè li fè oubyen li di sa l di. Men si ou pa gen pouvwa pou metrize panse w, ou dèfwa li enpòtan se pa sèl panse a, li enpòtan menm pou ta metrize zòrèy ou. Sa w ap tande e se sa w ap panse, sa w ap tande e sa w ap gade. Ke lang lan menm li pral pa, li pral pale. Sètadi, an reyalite, fòk nou ta genyen kontwòl, premyèman, nou te kapab di panse nou yo, sa k ap sot nan panse a, e sa k fè Labib di n, se pa sa k ap antre anndan lan ki peche a, men se sa k ap soti anndan. Men sa k ap soti anndan lan ka fè gwo dega. Ebyen, salmis lan bay yon konsèy nan Som 39, vèsè 2, menm jan li di li menm, li di, Je gardere mes voies. De peur de peche pa malon. Amen.
Epi di, di gade li mete yon fwen nan bouch li. Sa vle di, yon fwen li, alò m ka nan sans fwen an, kòm chak moun chofè ki konn kondui kamyon, kondui vwati, yo itilize yon fwen, menm moun k ap moute bisiklèt, k ap moute moto, yo wè fwen an pou li, yo itilize fwen an pou kanpe Pou arete kamyon an, pou arete moto a, pou arete bisiklèt la, eben, sèl ou ta di li eseye pou li menm pou l gad, li gad, pou l gade nan pè li pou l pa peche, li eseye met yon fwen. A vle di li fwen, li met yon fon silans nan li menm pou l pa prese pale, li aprann apeze mo sa yo. E jan ou pale an, sèvitè, li voye nan yon refleksyon, m te kapab di yon refleksyon ekstèmeman lwen. Lòske ou pale de lang lan, ou konnen se youn nan materyèl, youn nan zouti ke èlmi an plis itilize pou l konbat lè kretyen, pou l konbat advèsè yo, e menm pou l konbat pwòp moun ki bò kote l. Sètadi se youn nan zouti ki fè anpil, anpil dega. Konsa tou, se youn nan zouti ki fè anpil bon bagay tou.
Paske lang lan li menm kisa li? Se ou menm li nan bouch ou. E pa li k ap mennen ou. Men ou menm ki mèt li, ki mèt kò a, menm jan ou gen otorite. Pa gen youn nan sans yo, menm jan nou gen sans de lavi an, senk sans lan, pa gen yon moun, youn ki mache san lòt. E sa k fè ou menm ti di dwat sa a gen yon pwoblèm, e kòmsi pafwa ou gen dwa santi l, ou gentan santi l jis anlè. Zòrèy ou ka gen yon pwoblèm, pafwa ou santi l nan tout kò a. Ou ka frape zong pye w, ou santi l nan tout kò w. Sa vle di youn nan sans yo, yo relye lòt. E sa k fè, sèvitè a te pale, li te di, si se youn nan bagay sa yo ki ta anpeche nou pou nou ale nan syèl, vomye li ta retire l, nou koupe l pou nou jete l, e pou nou te ka ale jwenn Bondye. Sa vle di, pou nou itilize lang sa a nan bon sans li, antanke kretyen, nou dwe toujou aprann a peze mo yo, nou dwe toujou aprann a reflechi avan nou pale, nou dwe toujou aprann a metrize sa n ap di yo, paske, Piske nou se kretyen, sa n ap di a pa dwe nenpòt pawòl. Nou pa ka ap lage bouch nou nenpòt kòman, di tout sa nou vle, jan nou vle, kote n vle. E sa, se sa, lang lan, ki sa l ka fè? Li ka blese moun. Yon pawòl ou ka di ka fwase moun nan pou tout vi l. Lang lan ki sa l fè? Pa sèlman la pou l blese, men li la pou l fè dè ti montay tou, pou l fè tripotay tou. Ou konprann? A Etèl, m, m, m, jan m wè frè Etèl la, E pa konsa m te konn wè l non apa. Mwen t ap pa entè, mwen t ap sesi, mwen t ap sela. Poutan, devan entè li pa p di. Sètadi, fòk nou kapab metrize e kontwole lang lan. E fè lang yo ka fè. E gen de bagay ou di ki genyen de konsekans grav sou moun ou di ki di l lan. E li gen konsekans mò ladan l. Li gen konsekans ènmi ladan l. Li gen tout ti de konsekans ladan. E lòt moun, moun ki anfas ou nan ka rayi moun nan pou lavi. Mezanmi, an nou aprann a kontwole lang nou, an nou aprann a kontwole emosyon nou, an nou aprann a konn kòman nou ap adrese yon moun, fason n ap pale avèk li. E sa k fè li di ke pawòl la kapab mete dife nan tout yon vil. Kapab fè gran gran dega wi. Byen ti lang sa. Mezanmi aprann a metrize lang nan sèvitè. Alòs pou nou pote kèk ti pwen sou kont kontinye avèk menm slogan sa a, kontwole lang lan, metrize lang lan, pou nou aprann domine lang lan. Sa vle di chak kretyen dwa aprann a siveye sa lang. Vye manno, pa nou di sa, li enpòtan wi. Ou chanje aksyon e madan Potifa fas a Jozèf. A Jozèf. E nan, istwa ya nan. M pa fin konprann non. Ou chanje istwa Eli. Istwa li la nan. Ou chanje, si n ta pran yon miltitid de istwa, nou ta jwenn anpil istwa. Ou wè, Sètadi, lang lan mezanmi fòk nou kontwole. Ou ka pale. Se de sa. Chak kretyen dwa aprann a siveye sa lang. Demandon chak jou a Dye de nous aider à nous exprimer de la meilleure façon qui soit afin que notre langue Temwany de son amour. Nou bezwen aprann a kontwole, aprann a siveye sa lang nou ap di, sa n ap pale yo, pou ke Bondye li menm li pral temwanye pou nou nan gran amou l lan, nan fason ke l te wè sèvitè sa a, li te byen mennen bak li, li te byen kontwole lang li, li te mennen pawòl la pou l sèvi avè l kòm yon zouti ki kapab itil. te lan sosyete a. Li pa t pran l nenpòt fason, lage l nenpòt kòman pou ke yo fè pale levanjil la mal, men l te itilize l pou ke levanjil la te rive pote fwi, pote siksè. E n ap kontinye salye chak moun k ap koute nou, pe enpòt lakòt ou ye, Brezil, Chili, Etazini, Kanada, Anfrans, Sendomeng, Ayiti. Nou salye w si w gen kèk sijesyon, ou ka toujou pote, si w gen kèk kesyon, ou ka toujou note kesyon an e ou kapab e poze kesyon an. Jodi an, sijè an se kijan ou kapab fè pou w kontwole lang ou, pou w metrize lang ou. E m pral fini pou m di ke, lè m di m pral fini an, petèt prezidan gen e frè Wilfrid gen lòt bagay li pral di, e m ap fini pou m di ke, Si ou pa metrize lang lan, lang lan ka kondwi nou dan dè choz, m te kapab di, ekstrememan movèz. E lang lan li pa genyen sèl kapasite sa pou l fè sa ki mal, men li gen kapasite tou pou l fè sa ki byen. Men depandamman de kè moun nan, depandamman de panse moun nan. Depandabman de jan w reflechi, se depandabman de panse w. E sa k fè m kapab di ke lang lan menm jan yo ka itilize l pou yo fè tripotay la, se konsa yo ka itilize lang lan tou pou preche yon bèl mesaj. Se konsa yo ka itilize lang lan tou pou dirije yon bèl twit. Se konsa yo ka itilize lang lan tou pou bay konsèy, pou fè anpil, anpil lòt bagay. Mwen kanpe la map kite a frè wifi kap kanpe pou nou. Avan nou rive nan fen lan jan nap dil nap di chak moun ki ap tande nou e chak moun ki gen bon sans de vi a lakay li e chak moun ki jwenn yon tèl okazyon yon tèl opòtinite e chak moun ki jwenn yon lòt chans nan men le senyè pou ke wap respire toujou ou bezwen siveye lang ou paske lang lan se yon andwa ki mouye Li fasil pou l kapab glise. Lang lan li gen yon andwa ki frèch, ki byen, e li kapab lago fasilman, l ka lago atè, fasilman l ka jete w. Men aprann a kontwole l, aprann a metrize l, aprann a domine l pou ke lang lan se pa li k mennen w, men se ou menm k ap kondwi l. Alò n ap di w chak zanmi, chak frè, chak fanmi, Nou toujou kontan lòske nou ansanm avè w. Nou toujou renmen w nan sans ke paske nou gen yon santiman de pwogresyon lakay nou. Nou vle pwogrese, nou vle ale vè lavan, men nou pa vle ale yonn sèl, men nou tout vle ale ansanm. Piske lamou de Dye li pou nou e l te vin vèse san l alakwa pou sèl Pitit Gason sa a l te dakò pou l bay li, se paske l te renmen nou. Si Bondye li menm li te renmen nou nan gran damou l lan, Nou youn lòt nou dwe renmen paske Dye li menm li vle nou tout sove. Alò m ap di w, byeneme, an nou aprann a kontwole sa n ap di yo, an nou aprann a peze pawòl yo, an nou aprann a reflechi de sa ke n ap di a, pou ke nou pa prese pale Nou pa twò vit ap bay repons, nou pa twò vit ap di sou moun san ke nou pa wè avèk zye nou. Pafwa nou gon pawòl ke n'ap di de yon lòt, yon lòt vin di'w de mwen, ou pa menm poze'm kesyon pou mande'm frè entèl, èske sa'm tande a se vre? Epi ou prese ou gentan al di yon lòt monchè, men sa m'tande frè Wilfrid fè wi, jan yo ap pale de Bondye a poutan men koute men sa y'ap fè, men zak ke y'ap mennen. Poutan si w te jwenn avè m ou di m, Frè m, men sa m aprann de ou, èske se vre? Mwen menm, si m se yon sèvitè de Dye, m ap di w, Wi, sèvitè, se sètènman. Oubyen, Non, se pa sa. Alò mwen toujou ankouraje w pou w abòne avèk chanèl Frè Wilfrid Basquin Ofisyèl la. E w prale sou paj Facebook Frè Cadet Placide. Ou ka kòmante, ou ka toujou ankouraje kite yon sigjesyon, poze yon ketsyon nap reponn ou. Wap rive sou Facebook la wap jwenn Wilfrid Basquin, wap ka toujou fè menm bagay la e kèlkeswa kesyon ke ou gen pou nou kapab poze nou pou ankouraje nou a fè plis rechèch pou ke nou kapab grandi chak jou Pou ke Dye li menm li pran plezi nan sa ke n'ap fè a. Alò mwen toujou di w mwen renmen w, mwen renmen w anpil. E lè m di m renmen w, m pa pale pou m voye monte, pou m fè wè ke m renmen non. Si m di yon bagay, m vle aske l sot nan kè m. Menm jan Sèvitè a te di, sa n'ap di yo, se nan kè a l sòti, se anndan l sòti. Lang lan, anvan l pale, se anndan ke l sòti. An nou aprann a metrize l, e si m di m renmen w, se ke mwen renmen w. Alò Sèvitè, m pa konn si w gen mo de la fen. Bon! E nou remèsye chak moun ki tap koute nou. Papach pou tout mesye m yo. Bizou pou tout medam yo. Rete anba zèl Bondye. Kontre nan nou. Pandan wap kontre nan mwen. Pandan lap kokoye lannuit, pandan nou tout ap kokoye lannuit. Alò tout zanmi Chili, tout zanmi Sen Martin, tout zanmi Canada, tout zanmi la France, Sen Domeng, Ayiti e fanmi Brezil nou yo, nou renmen w avèk tout kè nou e nou salye w de tou kè. Bondye beni w e deja bòn nwi e bòn joune nan lè ke wap tande video sa. Ciao. Ciao.
Hum.